Hello guys kounya la nou nan wout pou nal vizite yon teren pou abòne m yo ki enterese achte e depi lontan gen anpil moun ki tap email mwen e m pat ka reponn nou sorry m te jis vle make sure ke mwen te trouve yon moun serye e gon pwovèb m konn tande granmoun yo di pito mize nan wout ou pote bon komisyon. Guys nou kapab wè la konstriksyon kap fèt nan zòn bò fò libète sa bèl wi guys mwen. Se konstriksyon k ap fèt sou lòt teren. Ki bò kote pa w la? Ok. Sa se anndan teren an n ap mache la. Kòman w rele ankò? Kristòf Ogistin. Kristòf Ogistin. Ok guys, kounyè a la mwen avèk Kristòf Ogistin. L ap montre nou teren l. Ki pou vann. An la tren te konn pase la. Eske ou ka wè ray yo la toujou. Non yo rache ray yo. An yo rache ray yo.
Wi yo dechouke yo vann yo. An gen yon bèl cactus la. Ok ebyen nou ka kanpe la wi. Ok guys jodi a nou avèk e. Christophe Augustin. Teren sa se pou mwen ye se pou Christophe Augustin donk map vann teren an. Se pa met kare yo vann tè a kounyè a. E non zen son tè prive liye se prive e son tè pwopriyete donk ou pap gen okenn pwoblèm e moun nan ki reprezante nou sa tèlman yo difisil ki konnen nou byen se zanmi pam se nan menm lokalite nou viv donk pandan se te konn ki jan de moun gen m pap fè foub si te konn son nèg kap fè foub li se menm li patap reprezante m kòm moun gen yon tè sa depi a 25 an pandan m lekòl mwen achete ren sa.

Jisteman se nou wap twouve dè jan e san se vin aletranje kache tè la. Se pa moun isit kache tè la non. Se moun pòdepè, se moun e m te konn yon tè la kontan, se moun e sen mak kache li. Men yap bare l la epi yap fè konstriksyon.
Yap fè konstriksyon. Pase se pa moun isit pwèske se moun ki lòt bò tou sèl. Pase ou trè se yon teyat ki trè koute donk ou konnen moun nan paka gen lajan pou li achte li. M konprann.
Ou konprann? Yon moun k ap gade la a ki pa konn anyen pou achte tè an Ayiti se premye fwa l ap achte tè kisa w ka di yo kòm konsèy? Kòm konsèy? Wi vrèman vrèman gen anpil moun k ap achte tè a lòtbò aletranje Depi m ta tchwe tchwe, depi achte jan de tip de tè sa yo pap gen okenn pwoblèm. Pap gen okenn pwoblèm se tè pwopriyete, tout moun konnen tè sa yo, se mank a Mirib ki te vann tè sa yo.
Mwen di tit e non li Diklo. Sa vle di mèt son se mèt son tout moun te konn mèt son Feliks. Mèt son Feliks.
Se tantan nan mèt son li ye. Ou konprann? Bon tout moun sa yo se yo ki pa eli vreman ka Mirib. ki vann tout teren sa yo. Sa vle di tout moun k achte yo tou monsi yo tout moun k achte tè sa yo lepi sou fon yo konnen se tè pwopriyete yo ye. Tout moun k achte nèt. An al pran egzanp la yon moun k ap gade videyo sa yo rele w paske m ap met tout enfòmasyon an nan deskripsyon pou moun ki enterese paske si yon moun rele w la yo enterese yo anvi achte yo pare e ou ba yo pri a yo dakò.

Nonm de tè ap achte a. Detache de lejman a pwente a pi de detache tèren yo. Sa di fò chèche yon apwente apre sa al nan notè pou sa se konsa pou fèl legalman. Legalman. Pa gen pwoblèm avèk leta. Wi. Ok.
E nan zòn sa anpil tè yo se tè prive yo ye? Oubyen gen tè leta? Tout sa se prive. Ou ka twouve tè leta lòt bò la. Anba nou nan dlo a. Elye bon tè la ki leta epi lè ou rive fò libète tout se leta alè tout bon tè jis rive nan kafou a nèt tout tè ale la se pou prive wi. Ok e yon lòt bagay m bezwen mande w pa egzanp ka gen moun k ap achte tè nan moun ki nan men moun men yo ka pa konnen kisa pou yo evite.
Premye siy nan pou w fè fòk ou mande vwazen èske tè sa se pou Christophe Augustin li ye wi èske l sou non w kòmsi èske w gen papye. Mesye te konnen m te la depi lontan kòm vwazen.

Mwen wè mwen gade premye videyo a mèsi Christophe e pou moun ki enterese yo nou ka kontakte l e nimewo telefòn li ap nan deskripsyon an. Nimewo de telefòn la se 33 98 08 02. Kelkeswa tranzaksyon nap fè depi se nan dosye tè si nou paka deplase make sure nou gen yon moun de konfyans ki prezan ki pou regle yon seri de bagay pou nou konsèy mwen pou nou si w ka fè sakrifis deplase la pi bon toujou konsa wap evite sipriz. Wi guys lè nou kontakte Christophe make sure ke nou di se mwen menm ki voye nou pat bliye nou men te gen anpil moun ki tap voye email pou mwen tap mandem pou si m konnen moun. kap vann kounye a la nou gen tout enfòmasyon yo moun ki serye e moun ki enterese yo e nenpòt kote ou ye ou jis kontakte Christophe. E pa bliye pou nou like videyo a subscribe e patajel avèk moun ou konnen ki bezwen tè pou yo ka jwenn enfòmasyon sa yo guys mèsi.